N ap pwofite okazyon an pou nou salye laprès pale ekri e televize pou travay ke n ap fè a e sisi sitou medya anliy yo. Gen seri de enfòmasyon se gras a nou menm ki pèmèt popilasyon jwenn yo. Près tradisyonèl la pa fè l, paske fò ta gen dè milyon, e fò yo ta koupe sa w ap di an. E, an s ki a trè a dosye Miskaden, komisè Miskaden, mwen tande anpil moun k ap pale, mwen tande e madam Lin, mwen tande yon jounalis TF1, mwen tande e kolonize mantal lan. Pierre Esperance kap pale, mwen tande anpil moun kap pale nan sijè sa. Nou zòt ki sa ke nou ka di? 1, Pou m reponn e jounalis franse a ki di ke pwiske kolonize mantal an la pèsòn de Pierre Esperance te depoze plent pa ou devan yon tribinal entènasyonal pou le fè ke l di Muscadin ap tiye moun, n ap di jounalis la konsa, pa bliye ke eleksyon kap fèt nan peyi nou, se konstitisyon nou an ki di men mach a swiv yo. L'article 135. Konstitisyon nou an di, pou eli prezidan, sa vle di pou w vin kandida, men egzijans ke li fè w. Premye egzijans lan, li di w, fòk ke w se Ayisyen e w pa janm renonse a nasyonalite w. Eske Muscadin renonse a nasyonalite Ayisyèn li? Non. 2, Li di, fòk gen 35 an akonpli jou eleksyon an. Eske komisè Muscadin pa gen plis ke 35 an? 3, Li di w, fò w jwi tout dwa sivil e politik ou e ou pa t janm kondane a yon pèn afliktif e enfaman. Èske komisè Muscadin te kondane pa yon tribinal kèlkonk ou yon tribinal di dwa komen pou yon pèn a yon pèn afiktif e enfamant? Non. 4, Fo pwopriyetè d'un immeuble Muscadin se pwopriyete, li gen yon pwopriyete Miragwàn. Sètadi ke li satisfè katriyèm egzijans lan. 5. Rezide nan peyi an, sa vle di fò w rete nan peyi an pandan 5 an. Eske Muscadin, kòm m tande Madam Lynn te di, Muscadin pa gen paspò. Donk sa vle di ke Muscadin pa janm vwayaje. 6. Fò w gen dechaj si sèlman ou t ap jere, ou te kontab de deniers publics. Sa vle di fò w t ap jere byen leta. Ò, Muscadin pa t ap jere byen leta. Sèyadan ke. Selon la konstitisyon, Muscadin è bèl e byen elijib pou patisipe nan pwochèn eleksyon an. Se a dire ke se kestyon de kolonize mantal lan an la pèsòn de Pierre Esperance ki di l te depoze plent puiske gen yon dekrè elektoral ki pral fèt pou Muscadin pa ka al nan eleksyon, Mèt Luichière enskri an fo, li di se fo e archi fo. Paske, dekrè elektoral lan, li dwe emane de konstitisyon nou an. Se konstitisyon nou an ki dwe dikte lè règ. E konstitisyon nou pale deja. Li di men ki sa ke ou bezwen pou vin pre pou vin kandida a la prezidans. An se ki a trè a deklarasyon madam Lynn nan ki di Muscadin pa ka prezidan. M ap reponn li pou l di wi Muscadin pa ka prezidan si sèlman nap respekte kritè ameriken yo kritè ameriken yo kisa ke liye fò yon enkonpetan fò se yon lach fò se yon trèt fò se yon apatrid fò pa gen oken atachman pou teritwa sa fò se tchoul oligarchi an se travay lè frè enstitisyon kretyèn ta fè an ayiti depi ke nou te pran endepandans nou ki te toujou itilize yon mo chak yon pou swa dye pou tous tèm egosantris sa pèmèt ke nou pa ka evolye Si se pou sa, Muscadin pa ka prezidan. Dezyèmman, sa k fè Muscadin pa ka prezidan, paske, kòm Lynn di, madam Lynn di, paske mwen m toujou respekte tout moun, Muscadin pa vwayaje, li pa wè gradsyèl, il n'a pas été à l'école de Toulouse, Paris 8 ou ankò Harvard University, sa vle di li pa t al pran tchoul, li pa t al pran dikte nan men oksidan. Wi, si e pou sa yo Muscadin pa ka prezidan. Si se pou fè tchyoul oligark lan, si se pou fasilite plis teritwa pèdi, wi Muscadin pa ka prezidan. Men, si se pou konpetans, m ap reponn madam li, Nicolas Maduro pa konn li byen. E lè nou pran Lula, Lula pa konn li byen. E gen anpil prezidan ki te pase nan Karayib lan ki pa konn li byen. Dimas Estime pa t konn li byen. Men nou wè ki sa ke l te fè. Jean Bertrand Aristide swadizan an ki te pale 12 lang nou te di se nèg k ap li nan bon liv, nan gwo livre, men kote yo mete peyi an. Duvalier, père et fils nou te konsidere kòm de jeyan, se doktè, men kote yo mennen peyi an. Jocelerme Privert! ki di ki konn li men kote nèg yo mete peyi an jodi an pèp ayisyen pa bezwen yon frè entèlektyèl pèp ayisyen pa bezwen yon moun ki pale plizyè lang pèp ayisyen pa bezwen yon moun k ap vin fè tyoul oligarchi an tyoul boujwa men pèp ayisyen bezwen yon moun ki ka mete sekirite nan peyi an jodi an fò m di nou nou pa gen yon leta ki an fayit nou pa gen yon leta ki fèb nou gen yon leta efondre. paske gon Afriken ki rele Francis Fukuyama. Francis Fukuyama te di ke yon leta ki pa an mezi pou l asire sekirite pèp li, ki pa an mezi pou l fasilite pèp li vake natirèl se yon leta efondre. Donk, Ayiti se yon leta efondre. Loske la fòs fè defo, le dwa è nil. M ap redi ankò, Loske la fòs fè defo, le dwa è nil. Sa sa vle di? Jodi an nou nan yon ensekirite jidisyè jeneralize. Yon komisè di gouvèneman pa ka oze le dwa pou l ta di le mèt manda a ta mennen kont Krisla, kiyès k ap al egzekite l? Eske komisè a ka emèt manda kont ti Lapli, Bougòy, Kili, Lanmò Sanjou, kiyès k ap al egzekite l? La nou nan yon

Puiske la le la force fait défaut, le droit est nul, maintenant ce qui s'impose c'est la force, c'est la c'est la violence légitime. An kwa ke Muscadin fotif? An kwa ke l fotif? Yon moun ki di ke puiske leta a fayi a misyon l, mwen menm, mwen prè pou m asire sekirite pèp ki nan departeman m lan. An kwa Muscadin fotif? Men pa bliye ke Nèg sa yo kap bay zam lan jodi an yo gen poule yo k pral nan eleksyon e nap dil ankò piske nou zòt nou konnen ke pap gen eleksyon paske pèp ayisyen pa pral nan eleksyon avèk kapete ki la a paske nèg sa yo se tchoul oligak yo se tchoul oksidan an men le jou ap gen eleksyon pèp ayisyen gen de moun nan pòch yo e nap di tout lòt kandida Nou pa menm bezwen pèdi tan nou vin nan eleksyon vin gaspiye kòb. Dayè le pèp a deja pale, yo di ke yo gen 2 moun nan pòch yo ki se komisè Muscadin e senatè Guy Philippe. Jodi an, li lè li tan, jenès peyi m, m ap di nou sa, un pèp ki a pè c'est un pèp anchene, un pèp ki se lève c'est un pèp libere. Alò jenès, m ap di nou sa, peyi sa se pou nou ke l ye. Se nou ki pou pran desten nou an men. Nou pa dwe aksepte yon ènyèm manda de la part de KPT an. Fòk nou sispann fui peyi an, pran responsabilite nou. Fòk nou fè menm jan avèk pèp nepalè a, menm jan ak pèp Burkina Faso an pou nou di ke jodi an Ayiti se pou Ayisyen, se nou ki pou deside. Paske lè pèp lan otodetèmine, l'autodétermination du peuple haïtien, Se vòt li, se kat elektoral li. Ebyen jodi an, le pèp a pale. Kisa mwen menm antanke Mèt Lucia ta ye pou pèp lan pale? Pou m ta kanpe anfas pèp? E jodi an? Pa bliye an 90, entènasyonal la te gen kandida ki se te Mak Lwi Bazin. Men pèp lan te di, se te Jean Bertrand Aristide ke nou tout nou pral vote. Malerezman, men kote Jean Bertrand Aristide mete nou. Men jodi an ankò, pèp la vle pran desten l an men, li di ke n ap mache dèyè yon sèl moun. M ba w garanti, si Muscadin enskri, Guy Philippe enskri, yo ta ba yo kanè. Yo pa respekte lwa konstitisyon yo ta ba yo kanè, m ba nou garanti sa k ap pral pase nan peyi an pèsòn pa ka kenbe l. An palan de Guy Philippe, gen dekrè elektoral lan ki klè, li di pou moun nan kapab prezidan fòk li gen pase 105 an, nan peyi an? Trè bèl kesyon.
E lè nou gade atik 41 konstisyon li di w ke ou pa ka fòse pèsòn kite peyi an pou depòte l pou al mete l nan prizon aletranje pou kèlke motif ke se swa. Eske senatè Guy Philippe se volontèman li te kite Ayiti? Non. Nou wè ke yo sou l'administration de Jocelerme Privert, yo kidnape senateur lan epi pou y'al mete'l koupi dans les geôles du prison aux Etats-Unis. E jodi an n'ap di nou, se sa ke yo pè a. E sa ke yo pè a, e se li menm. Pèp Ayisyen, e m'te toujou di'l, pral fè yon ènyèm revolisyon. E n'ap konseye tout moun k'ap ede yo, demisyone avan'l trò ta. Tande larezon, demisyone avan l twò ta. Nan fen mwad novanm lan la, pral gen yon soulèvman jeneral. Paske, jodi an, pèp ayisyen di, yo bouke avèk ensekirite a. Eske nou konnen ke nou di n pral fè eleksyon, mesye? Pou ki depatman n pral fè l? Depatman lwès lan sèlman? Li reprezante depatman sid, sidès, grandans. Depatman Atibonit se dezyèm pi gran depatman, li reprezante tout rès yo. Ò, depatman Lwès lan pèdi a 90 pousan, depatman Atibonit pèdi a 70 pousan, vin ajoute depatman Sant lan ki pèdi a 50 pousan. Ò, responsabilite premye KPT an se te òganize sekirite. Èske jodi a gen sekirite nan peyi a? Èske pi gwo sant ospitalye nou an ki se lopital jeneral la ap fonksyone? Kote lopital Sen Franswa Dzal? Kote Azil Fransè? Èske ini sant inivèsite nou an ap fonksyone? Èske etablisman skolè yo ap fonksyone? Kote ti machann anbilan ki te bò lopital jeneral, mache Salomon, Kwabosal, èske zòn sa yo ap fonksyone? Epi jodi a nou di n ap pale de eleksyon? Piske se yon tès nou te bezwen fè, nou te bezwen wè kote pèp ayisyen kanpe, enben pèp ayisyen di nou sa. Li di men kote l kanpe. Yo kanpe dèyè Guy Philippe, yo kanpe dèyè komisè Muscadin, 1 pwen, se tou.
Gen egzè.